Bonjou, bon aprè midi, bonswa. Se toujou menm mwen menm nan, Asnink Belizaire nan Ti Bondye Show. Ou konn sa l ye deja, Ti Bondye Show li ye. Antouka, mwen gen yon show pou nou jodi a ki m panse ke ki vrèman enpòtan, k ap ki baze sou aktyalite Ayiti a, manifestasyon oubyen politisyen ayisyen yo. Kman ke yo fè lòt etranje wè nou, nou menm tankou ayisyen, espesyalman lè nou kite Ayiti? Mwen pa konn se paske yo pa konpwann ni oubyen se paske se enterè yo toujou an premye, ki fè ke se konsa yo vann nou menm ti pèp la, espesyalman lè nou kite Ayiti pou n al chache lavi yon lòt kote. And mwen menm, mwen ta vle fè yon video sa jodi a pou m montre w kman ke mwen wè nèg sa yo, kman ke lòt moun. Etranje a wè nèg sa yo nan je yo paske son konpòtman ki vrèman ki pèmèt yo trete nou sal, mal. Yo trete nou mal lè nou kite Ayiti paske se konsa pwòp manman nou, papa nou, nèg ki ta sipoze dirijan nou yo trete nou. Se konsa yo trete nou paske lè w al deyò nèg sa yo reprezante nou, se leta nou yo ye, se yo menm ki reprezante nou men konpòtman yo pa pèmèt ke lòt moun ba nou valè. Ok avan menm kem antre pi fon nan nan show sa e ou konnen m pap pa pa komanse pou m pa di nou mèsi avek tout fanatik mwen yo zanmim fanmim yo ou konn kiyes ou ye m di nou mèsi m renmen nou anpil en rezon ki fè ke map fè show sa tou se paske se nou menm anpil nan nou dim fon show sou aktyalite a kounye la se pou sa map fè show sa men mwen dekouraje avek Haïti pou byen di w mwen dekouraje mwen menm mwen pa M pa pral pèdi tan, m pa gen tan konsa pou m ap pou m ap pale de Ayiti paske nan show sa, m panse ke m te ka itilize tan sa, tan nou pou m ba nou yon bagay ki ta pab ede nou e ki ta pab fè nou fè siksè. Pale de Ayiti pap itil anyen paske pa gen anyen ki pral chanje la kounye la dapre sa mwen menm mwen vin wè e jan ke m vin desi kounye la, mwen menm m pa gen espwa sou Ayiti ankò. Bon, petèt genlè se lèm mouri ap gen yon lòt Ayiti, men kounye la m poko wè l. M panse ke se konsyans ki te kapab fè nou Ayiti chanje, men aprè daprè refleksyon refleksyon m fè ke m pa m pa vrèman m pa baze sou Ayiti ankò, m pa m pa bay bagay nèg sa yo enpòtans. Rezon ki fè sa se paske On moun tankou mwen menm ki renmen peyi w, ki sousye de Ayiti, ki ta renmen viv nan peyi w, e w ap swiv bagay sa yo k ap pase nan peyi sa, li fè w, l ap fè w fè kè si w pa, si w pa lage, si w pa bay vag. Paske toutan ke w ap gade bagay sa k ap pase e sa y ap vann avèk medya entènasyonal yo, li, li vrèman fwasan, li vrèman fè w kòmsi ke. Li touche w fò se kòmsi ke se yon moun pwòch ou ki fè yon bagay ki mal se konsa l ye sèl jan w kapab jere sitiyasyon sa se kòmsi ke si ke ou kòmsi yon ti jan lache bay vag pa pote twòp atansyon ansanm avè l antouka mèsi anpil tout fanmi m zanmi m yo e se nou menm ki fè m ap fè show sa ankò pou m di nou ankò en. M apresye sipò nou anpil e si w poko abòne avèk show sa silvouplè abòne si se premye fwa ke w jwenn aksè avèl e nou di w mèsi nou di w byenveni and sipòte nou ou kapab sipòte nou 3 jan ou kapab renmen videyo a lè w bal yon thumbs up epi tou kapab patajel oubyen epi tou lè w abòne. Abone ki vle di subscribe e sou kòmsi se senpleman kreyòl ou pale wap al make subscribe e sou e sou YouTube la epi tou wap senpleman klike sou ti bouton wouj la se konsa ke wap a bòne en abòne ou vrèman enpòtan pou nou sa pral fè lòt moun ki zanmi w fanmi w kapab jwenn aksè ansanm avèk tou moun ki pwòch ou e nou di w mèsi davans paske nou konnen w pral fè sa pou nou ok men kòman ke anpil moun wè ayisyen politisyen yo nan je yo ok sou wap gade la goumen la mwen gen. Yon kouto, yon kiyè, yon fouchèt. Rezon ki fè ke m chwazi 3 bagay sa yo, chak bagay sa yo reprezante youn nan politisyen ayisyen yo. Epi, m chwazi youn nan chak se paske le pi souvan ou jwenn youn, li mens, ou konprann, etou ou gen dwa jwenn youn tou men gwosè fal li, ki se kiyè a. Epitou lòt la ki se fouchèt la menm la jwenn tèlman zo wap wap di nèg sa gen pouvwa, pouvwa an brisal gen tèlman l zo se la sa m chwazi 3 bagay sa yo epitou m pral montre w kòman nèg sa yo e nan zye lòt moun blan kòmsi se kòk nan gagè yo wè nèg sa yo ye e pou jan ke yap batay nan figi moun yo ta fèl sou deyò kamera yo fè eksprè pou yo fèl nan figi moun paske yo panse ke Se lot nasyon ki pral vin retire yo nan sa yo ye a ok. Lòyè nèg la lèw yo antre nan nan palman an nan batay kontre yo menm sa ap diw non se mwen ki pi bon sa diw non se pati pam nan ki bon ki pi bon sa diw non ou pi bon epi kounye lòt la vini diw mwen menm konn tiye moun pa fè respè w oo se pa banm sam vle la kounye la sou kite m nève nan kòw la oo. Ou pa fè 2 semèn sou pouvwa a e konsa nèg yo bagay nan yo bagay nan nan palman an. Pandansetan, sa yo pa al konprann ke sè ke malabou a toujou la. Malabou a toujou la. Pa gen lekòl la toujou la. Moun pa ka manje toujou la. Pa gen yon sal ni sinema nan peyi a toujou la. Pa gen anyen k ap mache nan peyi a toujou la. Pandansetan, ou tande y ap batay pou pèp. Pou ki pèp menm w ap batay la la menm? Oubyen w ap batay pou pòch pa w oubyen pou pwòp enterè pa w? Rezon ki fè ke m chwazi 3 bagay sa yo tou se pou m pwovoke, sa nèg sa yo pa al konprann ke sèke gwo sa w ye oubyen kiyès ou ye nan kiyè sa yo oubyen fouchèt, kouto sa yo pa vle di anyen si senpleman w chwazi jwe wòl ou. Sa yo pa janm konprann sèke. Se pa tout moun Haiti kap rive vin prezidan paske yo tout ap batay dèyè yon sèl pòs tout bezwen vin prezidan kit ou tande sa ou tande a tout bezwen vin prezidan paske yo toujou panse ke yap fè pi byen tout bezwen vin prezidan pandan se tan yo tout pap janm rive vin prezidan vre paske pa gen ase de tan sa pap janm rive pou nonb de moun ki gen Haiti pou tout moun ta pase vin prezidan. Pa gen ase de tan nou tout pap janm ka rive vin prezidan men nenpòt ki nan nan 3 kiyè sa yo ka vin prezidan nenpòt ki moun nan nenpòt moun klas sosyal ou soti a oubyen ou pat ka manje ou ka manje ou ka vin prezidan ou ka vin prezidan men se pa nou tout kap ka rive vin prezidan. Lè m fin di w sa, m pral ba w egzanp. Imajine ou menm ki gen yon plat griyo devan w, pa vre? Ou gen yon plat griyo devan w, w ap bezwen yon kouto e tou w ap bezwen yon fouchèt. Kouto a jwe yon wòl, fouchèt la jwe yon wòl e kiy a li menm jwe yon wòl si w gen sòs oubyen yon bouyon ou bwèl avè l, pa vre? Kouto a jwe yon wòl koupe. Fouchèt la jwe yon wòl pike etou ou manje. Sa vle di, si se yon plat gri ou genyen, si w itilize konsèp sa yo, nan yon ti tan ki twò kout, plat ou ap rive vin vid. Paske, sa ki fè sa, ou jwenn tout aspè, ou jwenn tout, e tout kiyè a, kouto a jwe wòl li, fouchèt la jwe wòl li, plat ou a vin vid. Menm jan tou pou politisyen sa yo. Si yo chak. te konprann sa, yo chak te jwe wòl yo, nenpòt ki gwosè yo te ye a, yo chak jwe wòl yo, malabwa t ap disparèt, grangou, mizè k genyen, chomaj ki genyen an Ayiti a t ap disparèt, moun t ap sispann gade nou mal, pa gen lopital la t ap disparèt, pa gen lekòl la t ap disparèt. Gen anpil Ti pwogrè nou te kapab pa, nou te kapab fè, men se pa sa k enpòtan pou nèg sa yo. Ditou pa. Se pa sa ki enpòtan pou yo. Epi tou w ap batay pou pèp. Pou ki pèp w ap batay la? Men pèp la li menm ki pa gen konprann, ki panse ke nèg sa yo se pou yo y ap batay vre. Depi nèg yo rele yo, ba yon mil goud, sa w tande a. Yo la pou yo sipòte nèg sa yo. Sa yo pa al konprann ke mil goud sa, menm nèg ki bay mil goud la, li pral pran l nan mil dola nan men w. Pa egzanp, ti mamit diri vin pi chè, pwa vin pi chè. Ou pa ka achte anyen. Tout nesesite nan yon peyi vin tounen liks. Tout nesesite tounen liks. Alò, kòman w fè konprann ke moun sa yo se pou ou y ap batay, se ou yo renmen? W ap mache kraze biznis pa lòt moun, pandansetan, pou yon nèg ki deja ap fè milyon li menm, milyon l deja la, se poutèt sa, sa k fè ki gen tout chomaj sa yo. Milyon l fèt. Ti pèp la, sa ke w pa rive konprann ke chomaj ou se benefis yon lòt moun. Grangou se vant yon lòt moun. Fòk ou ka konprann Repiblik konprann sa. Alò, m pa konnen se paske se fòt edikasyon nou ki fè ke nou aksepte moun ap sèvi avè nou nan sans sa. M konnen ke Ayiti gen moun, nenpòt sa ou bezwen an depi ou pa bon. M panse ke Ayiti ta sipoze, yo ta sipoze nome Ayiti Ti Tchana kounye a paske pou moun ki gen Ayiti, Ou bezwen fè yon gang pou gen ase de moun Ayiti. Ou bezwen fè yon lame gen ase de moun Ayiti. Ou bezwen fè byen gen ase de moun an Ayiti. Nenpòt sa w bezwen w ap jwenn li. Alò mesye, kot sa la ke nou pa ka konprann nan la? Se pwòp tèt nou wi n ap bagay. Se pwòp tèt ou w ap detwi. Se benefis pa w w ap detwi. Kraze yon ti vachin yon patnè w oubyen yon fanmi w, yon zanmi w oubyen yon moun ou pa menm konnen. Li te ka benefisye w, men ou konn ou kraze l. Antouka, mwen menm jan m te di deja, koze Ayiti sa m pa vle, espesyalman bagay politik la, m pa vle bagay ladan l paske m gen twòp tan bagay lòt bagay pou m fè ak tan m e m panse nou menm tou nou gen twòp lòt bagay pou n fè ak tan nou. Si ou menm ou toujou kontinye nan Ayiti, si w pa ta vle fè kè, m ta vle ke ou menm ou retire sijè Ayiti sa, espesyalman politik nan panse w. Mwen menm se sa k fè, se sa m fè. Sa fè sa kounye la mwen menm m ka fè yon ti. Ga fon ti espire e m mete Ayiti sa tou on sou kote paske lè ou pale de Ayiti se povrete, se labou, se sal, se salte, se fatra, se pousyè, se tout sa k pa bon nèt. Antouka, mwen menm se pa sa m ap viv nan, se pa sa m ap vann nan cho pa m nan. M ap cho, m ap vann on lòt bagay, on lòt Ayiti, on lòt moun m vin chanje la pou m chanje Mantalite moun pou m fè moun ri, pou nou pase yon bèl moman. So, m pa pral pèdi tan sou bagay sa yo. E m pap menm kontinye menm sou sijè sa paske se pa paske m pa genyen pou di non, m te kapab di plis toujou. Men, m pa vle gaspiye tan m. Li pap itil nan anyen. Paske. Apre sa fin pase yo panse ke tap gon ti solisyon men se menm bagay yo tout nèg bezwen prezidan tout nèg si yo te prezidan yo tap ka fè pi byen pou prezidan k pase se se yon pwoblèm prezidan te gen pou prezidan k pase sak fè se tout bagay sa yo toujou la bon petèt pa gen moun kap pran not kap pote m pa konnen ki pwoblèm ke n genyen an antouka mwen menm map kite sa la. Map fini ak show sa, e pa di nou mèsi anpil dèske ou te banm ti tan sa paske m konnen sam di yo la vrèman pou mwen menm m bay vag deja e mèsi kanmenm dèske ou te asepte tande videyo sa e se te toujou menm mwen menm nan Asnig Belizaire nan Ti Bondye Show pa bliye ba l yon ti thumbs up si w te renmen l oubyen e pataje l avèk social media yo epitou apre sa abòne avèk chanèl sa silvouplè fè fanmi w zanmi w abòne espesyalman pou anglè a kap mache la kap fè anpil aktyalite nan moman sa la. So abone pou nou kapab jou konnen lèm met yon lòt paske mwen menm m pa konnen kisa map lage next e se sa li tem dim nan se li menm m lage antouka rete branche pou yon lòt video ankò ok mèsi anpil pou sipò nou babay.